Bonjou, bonswa entènèt, se ti zanmi nou ki retounen lakay nou avèk yon nouvo videyo. Videyo jodi an, li vin esplike nou kèk pawòl ki se spam. Pafwa tou, byenke mwen menm m gen dwa konn fè l tou, men aprè m vin dekouvri, mwen se tiye, mwen t ap tiye moun avèk spam. Pafwa ou konn nan diskisyon avèk moun nan, ou di li pa abòne avè w vre, li di wi li abòne avè w, e li abòne avè w tout bon, sofke. E pou kòmantè li fè a li tou voye abòne a ale e pa l voye l ale non mesye a pran abòne l epi li voye kòmantè a nan spam ok e nou prale byen rapid jodi an la nou pral wè kèk pawòl ki se spam epi kòman ou ka siprime yo nan kontak ou.

Ou prale nan YouTube Studio, ki tout moun sipoze gen sou telefòn yo. Lè w fin rive sou YouTube Studio, ou pral sou twa ti ba sa yo.

y posiblemente spam. Ki vle di sa ki pibliye ou byen sa ki pendiente pou revize ou byen ki sa l tou voye nan spam. Pase mesye sa son mesye ki telman orijino ak sa l ap fè. Depi komantè a antre l konn ki sa pou l fè avè l. Li konn si pou l pibliye l ou byen non. W ap ba li. E tankou publica dosye sa yo. Wap bali nan pendiente pou wè si w gen. M pa gen pendiente. Apre sa wap vin bali nan spam. Wè lè w vin bali nan spam. Ki vle di e pa ou kap voye yo nan spam non mesye a menm tou voye afè l nan spam ok. Tankou la konsa wè. E m gen premye kòmantè a ki di konsa Mwen nan kay la. Spam. Moun sa te ekrim ni 2 fwa, genlè m pat wè. Chak ekri l ekrim yo m pa janm wè podyab. Tout di lap di mi nan kay la m pa janm wè l nan kay la. Mesye a te gentan voye l pou mwen nan lis fatra. Aprè sa gen yon lòt moun ki di m mèsi madam. Li voye l nan spam tou, ke vle di depi moun nan di w mèsi, se kòmsi se kòmsi e mande w t ap mande moun nan oubyen yon favè moun nan t ap fè w tou sa. Moun nan di mèsi madam. Li tou pran l li voye nan lis fatra, pa t pwoblèm. E se pou videyo a moun nan te di m mèsi a, se pa t menm nan lòt bagay li te di m mèsi a menm e te poutèt videyo a. E mesye a tou jete l nan bwat fatra. Apre sa gen yon lòt moun ankò ki di m remèt. Ou wè remèt la? Sanble remèt la ou te mèt ekri l RT e vwazen an ap voye l nan lis fatra. Men malgre moun nan ekri remèt RMT, li voye l nan lis fatra. Gon lòt ankò k pa konn kote l soti, li di m bebe E vwazen an pa vle sa, li pa vle moun di m bebe. Li tou voye l nan lis fatra guys. Li jete l, li jete l nan lis fatra. Apre sa gen yon lòt ankò ki te di m bèl videyo. Li jetel tou. Men moun ki te dim bebe a genlè se paske se te anba live li te fèl. M pa konnen. Jiska prezan m poko fin konprann sa nèt. Kon m konprann li m ap vin avèk videyo a pou nou. Apre sa moun ki te dim bèl videyo a. Non pli li voye yo nan bwat fatra. Konya lèl fin voye nan bwat fatra la ou menm ou bezwen al gen bwat fatra w klin ok. Paske lè w fin jete fatra a pa bliye fè w lave bagay ki te gen fatra a. Annik vin nan ti bwat fatra sa a ankò klike sou li. La li di w konsa ou vle elimine kòmantè a? M ap di l wi vwazen. M ap elimine l. Ou ba li la, li elimine. Ou kontinye ba yo sou ti bokit basoul yo, y ap elimine. Wè guys. Di moun nan remèt, di moun nan w lakay li. Kivedi pa gen jan pou w ekri l menm. Pou vwazen an pa jete l nan bwat fatra. Wè la m pa gen spam. La mwen lib de spam. Ok. Se la m mete fen nan ti videyo sa pou nou. Pou yon lòt randevou ankò pou yon lòt ti tèt videyo, pa bliye bay videyo sa yon like, kite yon kòmantè pou mwen si w gen yon bagay ou anvi mande m, pa neglije kite kòmantè a pou mwen, m ap reponn ou, m ap disponib pou sa pou m reponn ou. Epi n ap rewè nan yon lòt videyo. Love you guys!